Bonswa e bonjou Bonswa e bonjou pral depan de a ki lè ou pral gade e tande videyo sa a oubyen live sa a sou Facebook e n ap antre rapid

Dans les nouvelles technologies, il y a aussi ou byen li a osi sa mesye syantifik yo rele imanism. E ki sa k imanist lan? Imanist se pa gen lòt bagay selon mesye yo, e pa mwen menm non, selon mesye yo, selon sa m li. Eske tout moun ka lil tou? A pa yon kesyon de nèg fò nèg bagay son kesyon de lecture son se pa plis ke amelyorasyon imèn ou konn lè wap amelyore yon bagay eske nou konnen lè wap amelyore yon bagay metel yon fason meyè.

E m konnen ke, m te di nou konsa ke, msye m te di nou, m konnen ke nou, depi se mesye, depi se moun ke m konnen, yo kòmanse ap di ou konsa, bon, ou li pa nan bib ankò, ou li se bagay syans, se bagay kesyon bagay, se bagay la, se bagay filozofi, se bagay syans, se bagay sesi, l ap pale, l pa nan bagay kretyen. Avan moun nan dim sa di sa tou tou dil pa rete sou Facebook tou dil retire kòl li pa sipoze nan Facebook afè telefòn android kel mennen pa sipoze ladann e menm agrikilti alò menm sa pale de menm sivilizasyon eske ap di yo pa menm konnen reyèlman sa bib la pale de sivilizasyon bib la poutèt pal Son pwodiksyon yon sivilizasyon li ye. Bib gen lanmou nan wi. Alò bib, bib se lason kretyèn nan. Men sivilizasyon e e sivilizasyon e chinwaz la menm. E sivilizasyon m kab di w ejipsyèn nan oubyen presizeman an Ejip oubyen sa k rele an Mesopotami an, Mesopotamian nan.

Amelyorasyon imèn nan oubyen transimanism nan, se konsa sa se se nan se anba sivilizasyon lè nouvèl teknoloji sa ke nou nou tonbe nan sa k rele teknopouvwa. Men bib la bib bib bib nou yo nou an di yo pa pa pale de sa. Nèg Tèt nou ouvè se ke ou les humains son gouvène ou se yon gouvène pa lè teknoloji. Pami teknoloji sa yo, lè teknoloji sa yo nou gen sa ki rele trans, men si yo gen sa ki rele trans humanisme. Yo gen sa k rele biyo konsèvatè kontre biyo pwogresis, pwogresis. Antoulèka, ann kanpe sou transwimanis la. Transwimanis la se amelyorasyon imèn. Sa vle di ke yo pral amelyore imen an. Yo pral ba w, li pral ba w fòm. Li pral ba ou fòm. Li pral ba ou fòm pa l, fòm sivilizasyon, fòm epòk la, fòm mond la, fòm sosyete l la, fòm pa l.

Amen kounya li pral nan sivilizasyon transimanis lan oubyen sak rele robotik lan oubyen sak rele lentèlijans atifisyèl la nèg yo yo pral amelyore vi a jan yo menm yo jan yo menm yo yo menm jan yo menm yo vle li oubyen jan yo menm jan nati oubyen nati sivilizasyon sa ye a. Amelyorasyon imèn, transimanism.

Yo pa pitit Dye, bon, kreyatè oubyen sa ou menm nou rele Dye, Bondye a. Yo pa pitit li. Yo pa kreyati l yo ye, e pa sèvitè l yo ye. Bon, poukisa nou di m konsa nan Bib nan ki nan men w lan, yo di konsa li te rele Nabikadnezò sèvitè. Nabikadnezò ki t on kriminèl, ki t on nèg ki t ap k, ki t on, ki t on kinois ki t ap kra, ki t ap, e ki t ap kraze moun, touye moun oubyen bat moun oubyen bat sa l te ye a, bay, poukisa l rele l sèvitè? E pa, e pa nou menm ki di sa? Tadi ke sè Guesly ka jwenn sè ka li di satan ka sè sa nou rele satan ka sèvitèl osi men sa sèm sè se pa ka desi sèvitèl osi sa nou sa nou menm nou rele satan sa sivilizasyon kretyèn nan rele satan rele dyab la sè ke gen sa k rele manipilasyon jenetik. Très enpòtan sa. Nanoteknoloji, entèlijans atifisyèl, tout sa gen otou de transimanis lan, se li menm ki pral fè se, se anndan n eleman sa yo ye. Se li k pral amelyore imen an.

M fèk moutre nou la a, m fèk pataje avèk nou sou paj mwen an la a, wobo k ap travay, wobo kiltivatè. Wobo k ap chanje bèt k ap bay bèt manje. Se ke, lè nou pale, lè mesye yo pale de sivilizasyon, yon sivilizasyon nan tout domèn. Pa egzanp, pa egzanp, le mo sivilizasyon deziy egaleman.

Maya, Aztèk, Grèk, Womèn, antre otre. Tout sivilizasyon sa yo, tout sivilizasyon sa yo, n ap pale w, e Maya, Aztèk, Grèk, Womèn. Men kounye a, kesyon n ap poze w. Ki jezi es ki jezi pat es ki jezi sa ke mouri pou maya yo tou men si te pou maya yo es ki se menm bib la pase es menm bib la maya yo te gen ki kote maya yo ye paske ki kote yo ye kounya si yo pa yo pa yo pa egziste ankò. Tifi sa se mond sa ale. Eske moun sa li menm li tou li tou ale nan lavi li gwa de gwan dan dan dan letènite ou byen ou byen kote lale li menm. Paske menm bib nan bib sivilizasyon kretyèn nan ke nou genyen an li di ke nan Women chapitre nan Women 6 Women 24 li di kote ki pa gen lwa pa gen transgresyon sa vle di ke pa gen peche. Men kounya a ki lwa k pral jije moun maya yo?

Kote ki pa gen lwa pa gen transgresyon. E bib sa ankò di mwen le péché est la transgression de la loi. E bib sa dim se ke kote k pa gen lwa pa gen transgresyon se ke pa gen peche. Alòske bib sa dim, bib sa dim, bib sa a, bib sivilizasyon yo e kretyen nan di. Jezi krilizasyon an, kris krizilizasyon sa a, kretyèn nan, se fen lwa a. Sak rive lwa a se ke anba Kris sa a, anba Kris Rezireksyon sa a pa gen peche. Paske mesye, mesye m di w, eske m di mesye? M pa gen pwoblèm mesye, m pa gen pwoblèm mwen m te nan sistèm nan m leve m konn konn m konn plan an, m konn jwèt la tou. M pa anpeche pèsòn moun Defann kwayans yo, pètèt se kwayans yo se la yo viv, yo siviv. E la yo siviv, e la yo travay. Se nòmal pou yo defann, pou yo defann enterè yo. Men tou, men konnen ke nan sivilizasyon sa, konnen ke. Konnen ke se li gen anpil eritye, e pa ou menm sèl ki eritye. M pa ka voye konte ou menm. Ou pa ka voye kont mwen menm, m pa ka edmi ou tankou edmi m nan. Se ke si, sa vle di ke ou pa ka si ou edmi tankou m te di a, si ou edmi m se paske gon bagay ki dèyè tèt ou te vle fè m mal. Non. Ok?

ann Ejip e an Mesopotami. Se sa yo rele, se sa yo rele lè se premye sivilizasyon ki yon dekouvè lagrikilti, tande byen wi. Se ke menm lagrikilti se sivilizasyon sa yo k dekouvri l. Kounye a, ou ka di se kretyon w ye, ou pa nan lagrikilti, ou pa nan manje, ou pa nan bwè, ou pa nan, ou pa nan plante, ou pa nan anyen. Ou pa nan agrikilti? Non se kretyen m ye jezi jezi voyem vin preche m se reprezante jezi la ou gen oreil se ke ou pa nan sivilizasyon ou pa nan transfòmasyon an ou pa nan nouvo mond lan paske paske paske ou menm se te se te mwen se te sosyete se te sosyete se te ansanm de dikasyon de kilti oubyen de bagay oubyen de de mès oubyen sa rele a de kwayans ki te dekouvri lagrikilti e jiskaprezan se li wap itilize Se li ki mwayen yo ak e se li menm ki ki ba ou endepandans alimantè ou. Sa vle di ke si ou pa nan si ou pa nan sivilizasyon, sèlman ou rete epi ke di moun tout moun Jezi ap vini, di tout moun pou yo mach pou yo kite peche. Di tout moun pou yo kite peche, pou yo kite bagay, pou yo kite 4 madanm, 4 mari, 5 mennaj, 5 bagay. Se konsa, se konsa sivilizasyon voye nou fè li. Di yo konsa ke bren dwa konsa yon pran, e, e, e, e, di yo konsa fimen, yo bren konsa vwe bòlèt, di yo konsa bwe tafya se peche. Se konsa yo voye nou di l. Men pa atake lòt moun k ap pale, k ap pale de bagay, de bagay ke w pa ka viv san li. Kounya ou fèm konprann Jezi sa a, Justification sa a, li sèlman voye yo pou al di moun kite peche. Kisak peche a alòske Jezi sa a, selon sa Jezi sa a li menm avèk avèk avèk apòt ke l te voye ba ou, ba ou ba nou sivilizasyon ou byen bay di ke li menm anba l pa gen peche. Paske anba l pa gen lalwa. Si gon peche ou mèt konnen se lalwa, ou mèt konnen sa se lalwa li menm. Li pa lwa pa l paske anba l pa gen paske li fini avèk sa, li elimine l. Se ke anba l pa gen lwa, pa gen transgresyon. Alòske si w ap pale de peche, w ap pale de peche, sa se yon lòt Jezi w ap pale la, se yon lòt ame kòm gen plizyè Jezi, gen plizyè yon Jezi w ap pale la. Men jezi sa Paul pale a jezi sa Paul li di konsa li konsa li se fen lalwa e Jean di lalwa se lè w transgrese l ou peche e Paul di kote k pa gen lalwa pa gen transgresyon sa vle di pa gen peche anba kris la pa gen lwa pa gen peche ladan l pou sa w pale m de yon peche e sa k fè sivilizasyon kounya a sivilizasyon entèlijans atifisyèl la sivilizasyon transimanis la sivilizasyon robotik la. Yo menm yo pi avèg bib sa a ou di ou di itilize ou di konsa ke ki gen ki gen peche a ki pale de peche a ki pale de peche Adan de peche Èv kounye a bib sa ke yo menm y ap vin ak pwòp pwòp pwòp bib oubyen pwòp liv pa yo liv pwofetik pa yo se se yo bòk pral pwofetize. La teknoloji prediktiv, se robo k pral pran pral pran, se menm bagay sa l di nan Apokalips chapit 13, m bib nan mwen w nan di l. Li di y ap mete animasyon nan yon nan yon stati oubyen nan yon imaj oubyen yon robo pou l pale. L ap pale tankou moun, l ap pase lòd, l ap pot, li fè robo tiye, aprè l ap tiye moun. L ap pase lòd met moun nan prizon pou yo tiye moun. Li te pale de sa. Li pale de sa ou pa ka kont yon lòt moun k ap pale bagay ki nan Bib la ke w pa ka pale, ou pa konnen l. Sèl bagay ke w konnen, di moun nan, di moun nan, di moun nan, e, e, di moun nan ou ka marye tou sove, di l mache yon ti rad byen, byen long, byen long, di l pou l pran lasèn chak, chak, chak premye dimanch, di l konsa pou l, pou l, pou l pa, pou l pa gen, pou l pa gen twa, de, de mennaj, pou l pa gen twa mennaj, di l konsa pou l al nan syèl, pou l al nan adorasyon tout lajounen, di l peye dim li, di l peye bwason li, di l peye ofrann li, Dil pral pale fòl marye poul sove si pa marye li pap sove alèt se di sa kòm se sa jezi zame to fè epi fè li li kòm jezi sa li pran jezi teknolojik li pran jezi li pran jezi kòm sa do de davansman tekno zamelyorasyon de de de de de vi imèn kòm jezi yon jezi se pa li pa jezi li pa jezi kòm sa do teknolojik de la de de tekno teknolojik. Son jezi m pa konnen li pran jezi digital gale li menm bagay nan son jezi gale analog m pa konnen menm analog gale l pa ye selman rete dèyè chè a epi itilize al pran bouch nou pa itilize bagay teknoloji pa itilize telefòn pa itilize android pa itilize selilè pa itilize konpitè pa itilize avyon ni bagay pa itilize teknoloji pa itilize agrikilti pa itilize teknoloji dekouvri yo se sivilizasyon sa k di w la li di w ke.

ki yon dekouvè lagrikilti, le komès e lekriti, ensi ke le premye sosyete imèn òganize administrativman pa de lwa e de règ pou le bon fonksyonnman, pou le bon fonksyonnman. Sa di ke menm bagay sa yo tou, ou menm k ap di Jezi voye ou pral di moun yo konsa, kite peche a, bagay sa yo tou, se menm sèvi bagay sa yo tou, se yo. Ou ta pat sipoze la deyò. Paske la a, m pa ka di w, m pa ka, m pa ka Jensis sa a pa ta ka fè w inyore egzistans ou, inyore vi ou, vi natirèl ou. Paske tout bagay sa yo, vi w depann de yo. Li mande yo de lagrikilti, lekomès e lekriti. Ensi de se, se konsa ke premye sivilizasyon yo, imèn, sosyete imèn yo, te òganize yo administrativman, pa de lwa e de règ pou le bon fonksyònman, de lwa de la nati.

Pati Jezi te voye al preche, al di moun kite peche. Al di moun kite peche, kisa k peche a, di moun yo kite gen yon sèl madanm, marye, retire kite nan plas, retire kò nou nan plas sa yo pase nou pral nan lanfè, tout bagay sa yo. Se sa Jezi sa a voye n al tande ap fè. Men Jezi sa a li pre pou Jezi, son Jezi ki kontre, son Jezi ki kontre sa k rele televizyon, li kontre sa k rele videyo, kamera, li kontre m kab di w menm agrikilti l kont. li kont agrikilti, li kont komès, li kont lekriti, li kont menm gade yon menm avyon mesye yo mete a, se menm sivilizasyon yo ki vin avèk li, yo kont tout m kab di w tout gran sa, yo kont Jezi sa kont tout bagay sèlman Jezi sa son Jezi ki di w al preche, al di moun yo kite peche, kite adiltè, kite fònikasyon, kite plasaj. Peye di m, peye mwa se yon bèl bagay, al di moun yo, e sa pral di moun yo. M pa gou ak bagay, kèk bagay bagay lèzòm, bagay syantifik, bagay bagay filozofi de de lòm, nou pa ladan l. Ebyen l tou dou pa manje tou. Li tou dou pa bwè tou. Li tou dou konsa ke ou pa dwe itilize selilè. Telefòn, ni kay ni nan men, ni pòtab. Ou pa dwe itilize sa ou menm. Ou pa dwe moute machin moun yo, se yon sèl sivilizasyon yo. Ou pa dwe moute ma, ou pa dwe moute, moute, moute avyon yo, bay sivilizasyon an. Se tek, tek, teknoloji a ki pwodui l. Dezi sa, li sa li menm li, li kont teknoloji li menm. Ok. Sètadi ke nan ka sa a, nan ka sa a, nou ka di ou ke, nan ka sa a nou ka di ou ke, e, e, nou pa konn ki klas de Jezi ou menm zanmi K-edmin oubyen. Ki ede ou men ki ap distansye de mwen pa le fèt ke pa pa pou paske mwen panse konsa paske paske m'ap pale de de m'ap pale de m'ap pale de de don de de bagay ki gen pou wè a egzistans ou a ou menm m te gentan pa kretyen m te gentan m te gentan nan dyab m te gentan sesi m te gentan m te gentan sela m te gentan pa m te gentan pa pa diy pou m resevwa salitasyon de la pa de zanmi. Yon klèb de lwazi. Sa di ke se bit sa k nan men nou an ki mete nou nan eta sa a ki fè ke menm peyi nou pa ka konstwi ansanm paske bit sa nou renmen yo, bit sivilizasyon kretyèn sa a li divize nou. Li divize, li separe nou, fè youn rayi lòt, youn pa vle wè lòt. Youn ap voye, m kab di w youn dè bagay se do l bay lòt la. Epesyaman nou menm ayisyen ki nan peyi etranje. Nou divize pi lakay nou kounya gade kote bib la ap kontinye ap fè nou divize toujou youn pa vle wè lòt kounya la se menm ti vèsyon sa ki dim konsa li di ke il n'y aurait il n'y aurait plus de frontière entre la médecine thérapeutique thérapeutique e la medsin de mentyen e de prevansyon pap gen fontyè e ki menm bagay yo pral ye li di la li di konsa mesye rey ray di disi a 2045 pap gen fontyè antre robo e imen e ke pap gen diferans Lè w di robot e kòmsi ou te di imen ou di imen an. Imen se vèsyon robot li ye. Jou kounye a nèg yo, nèg yo nèg ak se menm nan menm se nan menm e teknoloji yo, nan menm tekno nan menm nan menm teknoloji yo, li di nèg yo ap pale de cyborg. Se kèk ki mwatye imen, mwatye machin. 50 pousan nan yo. Alò ke, kounye a, nou di w ke, kiyès, kiyès ki te mouri pou moun sa yo? Alò, ann pran egzanp, lè w rive, Lè w rive Lè w rive nan peyi Chin nan peyi nan peyi chinwa a Lachin oubyen nan lòt peyi tankou Lawisi tankou Etazini tankou Kanada Peyi sa yo nou menm ti peyi chaje ak tanp, tanp yo. Ki chaje ak tanp nan tout kwen. Tanp la vin wè e ki menm kèt yo mwen kèt yon sèl ti chanm kay tou sal yo reyini la. Bon, m fin nap fini la pou aswè a. Paske nou wè limyè, nou wè entènèt la kòmanse ap koupe, ap koupe, ap koupe, ap koupe, nou pa vle kontinye koupe sou nonm lan, n ap fini ap brase, n ap kontinye sou la teknoloji, sou la sivilizasyon, sou lè teknoloji, lè nouvèl teknoloji, aswè n ap pale transimanism, transimen, transimanism, epi depi nan ap kontinye pale sou li toujou. Wi de Voltè pou vou sèvi avèk, avèk, avèk la, avèk kisa, avèk, avèk la tole.